12 milyon de viktim du krim petro karibe nou egzijon ke jistis nou swa randu. Ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide ou ka fè nou tout bagay men sa li pa ladanl e ou konnen l byen ou poko ka mouri selon dènye enfòmasyon ki rive vin jwenn mwen malgre anpil dout Anpil moun ap joure, se konfime ke ansyen prezidan an Jean Bertrand Aristide, li pa anfòm ditou. Yè, anpil konplikasyon pou l te respire, sa k te oblije prezidan peyi a Jovenel Moïse fè yon entèvansyon pou kapab pèmèt ansyen prezidan an li deplase pou l al resevwa swen ke ka nesesite aletranje. Eske ansyen prezidan an. ta genyen kowona l ta trape viris la ki chans ki gen la paske li aje anpil pou prezidan se prezidan alò li pa ta mouri mwen pot tout detay gen rapò ak dosye sa pou ou anndan emisyon sa siw fin gade jiska la fen yon lòt bò Robert Aribautour pitit ansyen kandida a la prezidans Aribautour li mouri nan prizon sivil kwadèboukè yè dimanch dan la sware. Ozanviwon de 10 zè, selon sa komisè gouvèneman pakè a fè konnen, Mèt Edler Guillaume. Ou kwè w ap sonje gwo bout tonton sa a? Kòman l fè mouri? Kisa komisè Lalta avanse? Ankò yon fwa anndan emisyon sa a, mwen pot detay gen rapò ak dosye sa pou. Gwo bonjou, gwo bonsoir, bèl madam, bèl mesye, kouman nou ye? Mwen rele Wisly Jean, se menm lanmou an, chak jou vin lakay ou vin kenbe w enfòme. An retou ou menm, si w ta renmen travay sa l kontinye, abòne si se premye fwa w tonbe sou chanèl sa a, kite yon like, kite yon kòmantè, chak fwa w pataje se sèl fason pou ede travay sa a li rive pi lwen. Ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide, ou konnen ou pako ka fè nou sa. Ou poko ka mouri paske ou dwe nasyon sa anpil. Nouvèl la tonbe tankou yon bonm. Jiskaprezan, gen moun akoz espri fanatism, yo pran plezi joure. Men se bèl e byen konfime, malgre se pa sa ke w ta swete tande, ansyen prezidan an, li an danje. Nou konnen ke li aje anpil, e lè ou trape viris sa a, tank ou plis aje, ou genyen plis chans pou w ta mouri olye pou w ta viv. Nan sans sa a, ansyen prezidan Jean-Bertrand Aristide gen anpil difikilte pou l respire malgre li t ap resevwa swen lakay li. Sa yo sanble pa sifi, yon obligasyon la, yon emergency, pou l ta deplase ale aletranje te oblije Prezidan peyi a, Jovenel Moise, entèveni pou l kapab pèmèt ansyen prezidan an gen aksè ak yon paspò imanitè. Poukisa? Pa bliye depi 2014, ansyen prezidan Jean-Bertrand Aristide te gen yon entèdiksyon. de départ, donk li pa t kapab vwayaje. E vin met sou sa, paspò l te genyen te vin perime. Donk sa vin fè ki sa, menm si li genyen posibilite a, li gen mwayen pou l ta vwayaje, men paspò l ekspire sa k te enposib. Donk sa k te pouse prezidan rapid vit entèveni pou ede ansyen prezidan Jean-Bertrand Aristide gen aksè ak yon paspò imanitè pou l deplase, ale aletranje, al resevwa swen. ke ka li nesesite. Menm si w pat renmen prezidan ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide, nap pale de yon moun a part entière. Pa gen yon moun ki mouri ki fè yon lòt moun byen, menm si l pa frè w, li pa sè w. Men m trouve sa trè ipokrit pou milyon de moun ki trape virus sa, pou milyon lòt ki pèdi lavi yo, ansyen prezidan, alò prezidan peyi la France lan te trape l, sa pat deranje pèsòn moun. Premye minis britanik lan te trape sa pat deranje pèsòn moun, le fè ke ou renmen ansyen prezidan an, nouvèl la li tonbe, li konfime, plizyè medya an liy konfime l, plizyè gwo jounalis pale de sa, ou menm paske ou renmen ansyen prezidan an, lè yo ba w nouvèl la, ou pito joure. Pandansetan ou bliye ke se pa moun kap ba w nouvèl la, kap ba w enfòmasyon an ki fè l malad. Se jis yon viris, tout moun kapab trape l, sof si e sèlman si Ou ta zanj. Donk malgre l konfime, nou kontinye ap joure. M panse fòk nou ta kite nivo ipokrizi sa a, admèt yon fè. Ansyen prezidan an, li malad, maladi fèt pou tout moun, e sa se nan tout mond lan moun ap trape maladi a, kit ou gen kòb, kit ou pa gen kòb, M panse ke se trè ipokrit de la part de anpil moun, olye yo aksepte sa, yo pito ap joure. Se kòm si m ta di ou menm k ap bay enfòmasyon an, ou ta dwe pran ansyen prezidan an, ou fè l pale menm pandan l pa byen an wi, pandan l pa ka respire a, pou fè yo wè l, pou fè yo tande l, pou yo di ok ou gen rezon. Donk sèt kesyon espri fanatism, se pa moun ki fè l malad, se pa sa w ta swete e l pa fè pèsòn moun byen. Donk joure l p ap itil anyen, se konfime ansyen prezidan an li grav, li oblije deplase, e se te, alò se te oblije yon entèvansyon bò kote prezidan peyi a, pou mèt ke ansyen prezidan an, li deplase al resevwa swen ke ka l nesesite. Nou swete ke li retabli, pou li pouswiv wout li, paske peyi a kontinye ap toujou bezwen yon moun enpòtan konsa, m ap pale de ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide. Yon lòt bò, Se konfime! Lanmò Robert Aribretou ki se pitit ansyen kandida a la prezidans Aribretou, gwo towo sa a, vrèman yon gwo bout towo, ki gen akizasyon sou do l kòmkwa l ta enplike nan lanmò 2 jèn dansè sa yo, nou sonje sa, Nancy Dorlean e Sébastien Petit, Nou sonje yon evenman ki te make tout peyi a anpil moun te trist akoz nouvèl sa a. Donk se towo sa la ki ta jwenn lanmò l nan prizon sivil Kwadèboukè nan sware dimanch 20 jen 2021 an selon sa komisè gouvèneman pakè a mèt Edler Guillaume li konfime. Aprè nouvèl sa a gen anpil moun ki tonbe tire pye k fè kwè ke se wè pou yo ta wè Eske se pa ta yon manèv ke nèg ap fè la puiske fanmi sa nou konnen se moun ki gen ti bagay nan men yo kapab envante yon istwa pou kapab libere sitwayen an ebyen komisè la te oblije konfime ke li mouri a 10 zè di swa e koz lanmò a se ta paske mesye Aribo tou li ta dyabetik sa ta vin antrene anpil konplikasyon sa k ta lakoz li mouri e komisè la te pousuiv pou l fè konnen ke ap. Yo pral oblije met anpil aksan sou otopsi a pou kapab detèmine ki vrè koz lanmò sitwayen sa a ki te ekwoue nan prizon sivil Kwadèboukè. Tèt chaje! Donk son peyi k tèlman spesyal, tèlman gen grenn senk, sitou fason ke nèg isi pran plezi yo fè politik, yo defini l on sèl fason, anyen pa enposib nan peyi sa a. Ou mèt wè moun nan mouri devan ou. Ou gen dout, depi l te gen rapò ak kesyon politik. Donk, malgre komisè gouvèneman jiridiksyon sa a, mèt Edler Guillaume li konfime sa, yo pral mete anpil aksan sou otopsi a, jiskaprezan gen anpil moun k ap stil gen dout otou 2 lanmò sitwayen sa a nou sonje ki te souke peyi sa a akoz enplikasyon prezime l nan lanmò 2 jèn dansè sa yo, Nancy Dorlean e Sébastien Petit. Eske l mouri tout bon vre? Jiskaprezan, komisè la jis konfime, men nou menm nou pa kapab konfime eske se vre eske se pa vre tèlman peyi sa a li spesyal. Rete branche et konekte oka ou ta gen evolisyon map fèl menm jan an map vin kenbew enfòme pavle mrenmenw anpil siw pa kwèm mwen pap janm sispann diw sa mwen rele Wisly Jean nap kwaze pou lòt sòti.